Koman nou ye koman nou ye sa kap fèt sa kap fèt sa kap fèt Gigi best nan kay la ee Gigi best nan kay la mande nou pote kole pote kole ee nouvo ane nouvo bagay nouvel ane nouvo bagay Nouvèl ane, nouvèl, nouvèl, nouvèl ane 2021. Ye, nou bezwen plis kolaborasyon, nou bezwen plis antant, nou bezwen plis detèminasyon pou nou travay. An nou fè yon ti pale. An nou fè yon ti koze. Pandan nouvèl ane sa. E. Yon ane. Ki pa te pote. Nou tro byen. Nou ka di se te yon ane de tristès. Yon ane de boulvès. Men kanmenm, e Bondye li menm te fè nou gras, nou te travèse l pou n te rive nan nouvèl ane sa a. Se pa bon nou pi bon ke sa k ale yo, men kanmenm li fè nou gras. Bondye sa a se yon Bondye pou n ap di l mèsi toutan. e tout kote e nou gen lòt e objektif lòt rèv nap mandel pou nou kapab reyalize yo men nap mande pou nou rete pi pwòch de li chèche jwenn jwenn li nan prezans li pou nou kapab ale e vèr lavan. nan dosye nou yo. Nap di tout moun meyè ve, tout moun e bòn ane, tout sak bon yo pou nou. Nan non staff Gigibest, nap salye nou tout e nou chak. Nou chak ki se yon grenn sipòtè, nou chak e ki se yon men fòt e n ap di w byen rantre nan lane 2021 sa a. E kote pou nou chache viv youn lòt, pou nou chèche pote kole, pou nou kapab rive Pou nou kapab rive reyalize tout rèv ke nou genyen pou ane 2021 sa. N ap mande God la pou l rete pi pre de nou pou van lavi sa pa pote nou ale. N ap toujou la. E ansanm pou nou fè ti travay nou ansanm pou nou toujou pote kole pandan ke God la ap ba nou le bra. Nouvo sa ke m vle anonse nou, sa ke m vle anonse nou pou chanèl la, se ke nou gen yon lòt objektif, nou gen yon lòt bagay ke nou vle mete sou chanèl la. Se konsènan 2 imigran ayisyen k ap rantre nan peyi Brezil sitou, yo bezwen ti sipò, yo bezwen ti ajouda tan kòm pou lè yo kite tèritwa pa yo a pou yo rive nan tèritwa Brezil la. Gen ti bagay ki vrèman entèresan pou ke yo konnen tan kòm e. Di bonjou nan lang tèritwa kote yo rive a. Mande yon bagay kote yo rive a. E. Aprann kòman yo di yo grangou, si yo gen yon bezwen, tou sa. E nou te wè inisyativ sa a bon pou ke nou mete l sou pye. ke nou deja e pral prepare pou ke nou fè kèk ti videyo, fè ti preparasyon kote ou menm ou kapab ale sou chanèl la depi ke ou al sou chanèl la ou abòne ak chanèl la lè ke ti videyo lage wap kapab jwenn yo kote nou pral lage kèk ti bagay nan videyo ki pou ede nou tan kòm lè ou rive Paske lè w ap vwayaje a sitou ou gen dwa rive nan moman ke ou desann avyon an ou pa genyen ou pa jwenn yon moun ki pou ajouda w, yon moun ki pou ede w. Men gen kèk ti bagay si ke ou te gen tan genyen yo ou menm pou tèt pa w e ou kapab fè kèk ti demach pou tèt ou. Pou lekzenp Si w ta gen yon lajan ke w bezwen chanje lè w rive epòt la paske w ap bezwen tout sa yo si tout fwa ou pa ta gen yon moun k ap ede w w ap bezwen konnen kòman pou w di ou bezwen chanje lajan sa a e w ap bezwen konnen ankò biwo ki responsab pou sa kòman l rele tout sa yo se ti bagay ki ekstrèmeman enpòtan. Dotanplis, konsènan de malèt yo, ou konn vwayaje ou pa rive jwenn malèt ou. E si w pa gen ajoudan k ap ede w tou, fòk ou ka konn kòman ou pral di malèt ou pèdi ou kòman ou kapab al fè reklamasyon. Fòk ou konn tout sa yo. Alò li ap ekstrèmeman bon si ke ou. Ta al abone avek chanel la lè ke nou komanse chak video nou lage pou ou pa rate yo. Li ekstrememan enpotan e chak grenn de nou ki pral tande video sa, ki pral gade l, nou pral jije bon koman nou kapab e n ap bezwen tou pou nou kapab e abòne avèk chanèl la paske se sèl fason w pral ka ede nou se abòne avèk chanèl la epi pataje l pou plis moun ka rive jwenn enfòmasyon yo e plis fòmasyon ke nou pral fè sou chanèl la pou nou kapab ajouda sitou imigran ayisyen k ap